Gen yon pwovèb ki di, Bwa kochi pa janm vin dwat. Aprè nèg yo fin mande lapè, de jou poko fin pase mezanmi, nou pral tande sa ki rive nan baz la. Sa vyen nou twòp. An nou twòp.
Enhen. Lè a mètèd. Enhen sak pase nou twòp. Apa nou fin mande lapè epi nal tire bal sou moun, nou ba moun bal nan lyankou. Sak pase. Mte bliye tou mbat ko salye seksi tou. Mèt ok map gen yon ti koze. Enhen. Se pa Samy sèlman ki gen zam non mèt ok. Mesye gen de bagay tou mesye fòn fòn fòn fè tèt nou travay mesye. Mesye sa vye kal tire.
Sa vye k tire. Fò sa vre mèt wòl. Ah Siw pa vle kal tire monchè fò ta dim kiyès. Nou twòp nou twòp. M la.
Banm di w yon bagay.
Jodi a map di w yon verite. Wi.
Ou wè ou konn poukisa m pa renmen nou? Banm di w poukisa m pa renmen nou. Se paske nou pa nou pa nou pa nou pa vrèman yon bandi nou pa bandi vre. Si nou te bandi pa gen okenn bandi nan mond la. Pa gen kenn bandi nan mond la nou trop ki dakò se prop fanmi n nèg ki nan menm zòn moun ki nan menm zòn avèl malè ki nan menm zòn avèl poul dakò tiye poul dakò fèl krim fè krim sou li m pa m pa ou wè si se te Jeremi ou te ye ou tal okay ou tal nenpòt kote ou te respekte zòn lakay ou m ta m pa tap okipe w non nou trop
Entwòd. m pa ou èske w konprann sa m di w la. Tande tande tande m eseye konprann sa w di a sa vle di se yon batay li te ye.

Pa gen moun ki pap mouri mèt wòch.
Men poukisa se Woodson chwazi fè? Poukisa e wout si yo chwazi fè nou twòp? Ann pale. Sa ou konn epa ou k met tèt nou kote m ye a. Epa ou k met tèt ou la? Ou konn sa trè byen mèt. Ok nou twòp. Jodi a bon ann pale pou laverite e pou listwa. An nou mete moun yo, moun latibonit, pala moun latibonit paske se nèg latibonit ou ye. Nou twòp. Nèg natif natal. Ok nou twòp. Kiyès ki mete w nan sitiyasyon sa pou wap touye pwòp fanmi w? Tande mèt wòch. Non mwen di reponn moun yo, reponn moun yo ti kesyon sa zanmi. Sa a pale deja mèt ok. Bon pa gen pwoblèm mèt. Hein?
Yon bagay map di nan kesyon poze m nan, pa gen pwoblèm. Si nèg yo jwenn mwen yo arete m yo ba tye m map ale. Ah se lè yo tye w wap ale? Se lè yo jwenn ou si yo pa tye w wap ale? Yeah. Ah sa vle di ke ou Paske santi pou w m di w, fyè, ou santi w mèt Ròch, ou fyè? konn sa k fè m mal? Ehe.
Ou konn sa k fè m mal mèt Ròch? Mph zanmi, pale Bon nou.
mwen m se youn nan nèg, m se yon nèg ki kare. Wè, wè si m fè yon bagay m gen kran pou sa menm. Paske m di sa deja pa gen moun ki pap mouri. E sak fè m pa pè nèg. Pa gen moun ki pap mouri sou tè sa nou tout nèg ap mouri. Ok ok nou trop poukisa se rout sa poukisa se rout sa w chwazi fè nou trop poukisa w fè chwazi rout pou tchwe. Ekout pa gen kelkeswa bagay m fè menm pou yon nèg poze m kesyon m pa di wi mwen nou trop ki fè l. M dakò avè w. Sak fè m gen kran pou m di sa si n touye m kounya w ap mouri demen pa gen moun ki pap mouri se sak fè mesye bagay jan kou sa nou pa sipoze site non sa gen ladan l menm. Ok ok ok nou trop nou trop. Ban m poze w kesyon sa zanmi m. Poukisa dirèkteman kamyon nèg ou yo, sa se yo di m se nèg pò yo ki sot deyò a, se nèg pò yo, ski gen ladan Olsen nan tèt yo. Poukisa ke aprè nou fin pale de lapè, nou kòmanse ap mande lapè, epi nan menm nan 2 jou aprè, epi se bal nou simen sou barikad nèg yo. Mwen sot di w koze la twò.
Ou di w pa renmen nou, sa ka rive pa gen moun renmen nou, pa rapò avèk jan de batay nou fè deja. Ou wè sa m di w la? Mesye, poukisa nou site non Olsen?

Wadèp tout oditè kap tande radyo a la se pou yo di kèk rekonèt pou moun ki pran lari nou twòp ok pa gen pwoblèm nou twòp kiyès nou twòp tann mwen tann mwen tann mwen tann mwen gason tann mwen gason tann mwen gason ok ou pa pran lari kiyès ki al atake jonas lotre jou lè n soti nan kou a kiyès ki tal atake jonas nan pale di ok bèl kesyon mèt wòm avèk ti gwo kaka sa men kòman m ye mal chèche yon bagay fegi m te al achte pandan m al achte fegi kounya pandan m vire machin nan nèg yo tire sou machin nan Ou tande? Lè nèg yo te sou machin nan m di oh! Kounye a m tire sou yo tou. Aprè kounye a m desann nan machin nan m pa vle machin nan boure e kraze. M desann nan machin nan mouche alaverite m tounen kot misye vre. M al ba misye replik tou. Men se pa t nou menm ki soti sou wout Lidankou a? Kote ke nou t al dèyè menm moun sa k pran bal la? Ti Roro a? Non, pa gen nèg sèvi fon pa mèt ou. Ou mèt kwè m. Nan vòt mikro wi.
Bon m paka kwè nou si m pou bon pou m m te kòmanse kwè nou lè n mande lapè a mesye epi nan menm moman wi bal ap pete sou Martelly yo monchè
Nou twòp Nou twòp Nou twòp Banm di w banm di w yon bagay nou twòp e pa pwoblèm ke m gen avè w si m te gen pwoblèm avè w ou di m se nou twòp m tap voye w ale okontrè m kite w pale pou popilasyon tande w Mwen pa, se pa pwoblèm sa m gen. Se m ka voye w ale, m pa fè sa. M kite w pale pou m di w ke, puiske lotrejou nèg yo pale, m gen voice la la, m pral, m ka fè w tande yo, kote ke nèg yo di ke men pou kisa w t al dèyè Ti Roro. Aprè sa nan menm peryòd la n al Savyen, n al sa, nou moute palmis, nan palmis n al goumen avèk nèg, avèk, avèk Jonas. Ekout, ekout Mètrò.
Wè bagay nou te di nou te al dèyè Ti Roro a? Men kòman l ye? A la verite vre sim te yn tiyo nou tap prann paske tiyo se nèg m te konn bay manje mwen menm
wè sam diw la e mwen menm ki te vi tiyo nan savyen kelke swa bagay m gen poum m gen la se tiyo m konn bay al vann pou mwen map mete w alèz mwen se yon nèg konsa men tout nèg konnen m kare lè nèg yo te al dèyè tiyo a sou yon nèg ki dim tiyo ap foure yon patat m di ok m pral pran tiyo fòl remèt mwen lajan m yo paske tiyo vle lajan m kounya la lèm voye dèyè misye Men m pa tande nou la twòp tou byen di w. Non non patap Lanmou e deyite Ou pa twò an sante vre Ou pa twò an sante ou pa ka sòti vrèman. Ou pa twò an sante Tande Lanmou e deyite misye nèg yo pa jwenn misye Malgre nèg yo te lotbò mwen menm moute fegi m ap mete w alèz son fab m te al achte Al achte yon fab avon yon savon m al achte fegi Epi se le moman pandan m vire lè m tande bal ap tire lè m voye je m wè se nèg yo k anvayi m Pandan nèg yo anvayi m non non non 7 nèg ki te nan machin nan men machin nan te byen ame alaverite. epi pandan map tire a nèg yo m te gen bal nan machin lan tou pandan map tire a nèg yo epi m pa vle machin lan kraze m repliye a machin lan rapid m tounen nan mouda a nèg yo ankò kounye a mal batay avè yo atò pou m monte nèg yo m pa pè wèl se la tou. Jodi a la m kontan m pap poze w kesyon pou w reponn popilasyon pou nou. Ou voye yon voice ou joure manman nèg yo, nèg kowalisyon yo, ou manke yo dega ou di yo lach, ou di yo yo pa sesi yo pa sela, tèlman yo se lach. Jiskaprezan map toujou di l. Tann mwen tann mwen gason m tann mwen.

Paske lè moun anvayi ou, nèg la gen zam ou gen zam. Men ou gen premye moun ou tiye, gen premye moun ou tiye kanmenm, ou tiye yon premye moun, gen yon moun ou tiye. Pa egzanp, tifi ke ou te kouche a, fi ou te kouche a. Epi, l al pote, fi ou te kouche a, l al pote madanm ou plent apre sa ou tire l. Poukisa? Mètrot,
mwen menm k ap di sa, pa respè figi ou, pa respè figi tout moun k ap tande radyo a. Ke papa m lemò touye m la kote m kanpe a, jou m te gen yon fanm nan vi pa m.

Pou sa sa vye?
Pandan Ou se Dieu selman. Nan ki jan?
Nan ki jan? Pandan batay ou pa batay avè m. Non mwen m pa konn batay a nèg. Se kote gade mwen m pa konn batay a moun non nou twòp. Ou konn sa m ap di w nou twòp. Ban m repons sa m ka voye ale. Ban m repons sa m ka voye ale nou twòp. Kisa w deside menm? Kisa nou deside kounye a menm? Kisa nou deside menm nan moman n ap pale a la? An twòp, sa m bezwen nou menm pou rara byen pase pou m retounen kote m se pa ti rete. M pa tande w byen, m pa tande w byen nou twòp, m pa tande w byen.

Moun pè kal Ou pa batay a ti mepri non Tòp. Non Tòp ou pa batay a ti mepri pase ti mepri pa ou nou pa janm al jan deni nou pa batay a ti mepri. Se malere yo nap bay pwoblèm. Fò nou dakò avèm mesye. Fò nou dakò avèm mesye. Nou Tòp se nèg jan deni ou ye. Ou gwo branch jan deni. Ok. Ok nou Tòp. Ou gen ou gen fò ann sensè nou Tòp. Se pa avèk ti mepri ou goumen. Ou goumen ak yon bann malere ke nap tiye. Si se te sa se sa pou nou konprann. Ou se avèk popilasyon wap goumen zanmi. Paske moun yo moun tann mwen tann mwen cheri tann mwen. Moun ki kite Moun ki kite Savyen yo, e pa ti mepri. Moun ki kite Bayè Leon yo, se pa ti mepri. Moun ki kite Moji yo, se pa ti mepri. Se pa tè ti mepri ke w pran. Se pa bèt ti mepri Volvo pran. Èske w la? Moun nou tire, nou tiye yo, se pa ti mepri nou tiye, mesye. Se, se a popilasyon an menm, se popilasyon an menm ke nou gen pwoblèm. Èske w dakò avè m? Èske w dakò avè m sa m di w la? Met nan tèt ou, Mètòs, èske yon moun ka pase konsa a lezam ou tiye l? A, monchè, gon seri de moun nou tiye, mesye. Sa a, se pa, se pa serye menm. Malere sa a ou pa ka fè anyen.

Ok. Mwen map sèmante pou sa menm. Wa byen fè sèman. Pase pawòl nou pa la verite, bon nou mande lapè epi bay afè. Wa byen sèmante pou nou. M pa bon se Nou twò ou gon sèl kran zanmi ou gon sèl kran kran nan bay nèg kout bal ou pa nan rans ou gen kran pou fout nèg kout bal men pawòl nou pa mache a aksyon nou mesye m pou lapè mesye m pou lapè epi gade m gentan byen kontan m di bon mesye depatman an sove travay pa m nan fini epi m panse travay pa m nan fini epi se gade m gade m wè kout bal pete mèt wòd
pèmèt ke m di sa yeah Wap al nan studio a la? Mwen menm m nan aze a la. Wè, pèmèt kem di sa wi. Ou mèt pale. Leve la men kote w ye a mwen ap leve la men kote m ye a si se nèg sa nik las lan yon kou. Monchè mwen menm pou ki nan tout bagay sa. Èske w konn Betty? Ou konn Betty? Èske w konn Betty? Èske w konn Betty nou twòp? Ou konn Betty? Betty, Betty, Betty. Fanm ti Jakmèl la, fanm ti Jakmèl la. Nan arete l la. Ou konnen l? M pa konn Betty. M pa konn moun sa. A monchè Betty ou pa konn Betty. Ki te rete sou do kannal wi. Mèt wòd. Sou do kannal. Hum. Mwen elèv ki pa fè wi m soti menm pran lari non. Non m konnen sa. M konnen w pa nèg ki bon. Ou bay pou tou pa an sante tou. M konnen w pa pran lari fasil wi. Enben ou konnen m kokobe sou beki m ye menm. Yeah m konnen w pa an sante menn. Bon remèt la imajine w bon m poze bon bon ann fon ti ann pale ak konsyans kounya nou twòp pase m pran lè pèp la. Ann pale ak konsyans ou ap pale avè w la. Ann pale ak konsyans ou ap pale avè w la. Ann pale ann fon ti pale ak konsyans mèt la ou son moun ki sou beki frè m.

Mèt Rog isi anpil ui. An l anpil, isit anpil. Oh oh M ap di w yon ti koze Mèt Rog. Wè kounye a la, m ap ba w garanti. Ok. Li mèt se te yon bakòp lapolis. Fè l pase Save pou l moute Tirivyè pou l wè si yon pete ap tire sou li. Mwen m ta renmen pase mwen menm pèsonèlman m wè sa w t ap fè m. Ou t ap tchwe m nèt. Ou t ap sakrifye m a kout bal. Ehe. Mèt Rog wè m wi. M se youn nan nèg ki tèlman gen krè pou sa m di, pou sa k ap sot nan bouch mwen, daye m te al lekòl, m konn tout sa pou m di, m konn tout sa pou m fè. Ok nou twòp. Konbyen chèf ki gen anndan an? Konbyen chèf ki gen anndan an Xavier? Paske m santi gen plizyè gwoup. Se pa gwoup wè m ap te soti? Non, Xavier gen 2 chèf la.
Ki 2 chèf li ye?
Nickson nou twòp. Nickson nou twòp.
Ok. Ok, pa gen pwoblèm. Kounya la si Volvo pran lari l al vòlè bèf moun yo, sa w ap fè l? Mèt Rock, si m pa ka mare l bay lapolis, l ap pran bal. Ap pran bal.
Mèsi. Mèsi nou twòp. Bòn jounen. Ase lapè n bezwen. Fòk gen lapè pou komin nan tounen jan l te ye a. Mèsi. Mwen menm fò m al danse bann lapè la. Monchè, m pap ba w manti, m anvi danse bann nan. M ta renmen bò kote w ap danse yo menn. Ou t ap dakò? Mèt Wòch, mwen menm fò m al danse bann lapè. Tande, tande sa m di w. Tande sa m di w. M se nèg, m se nèg ki renmen ti plezi m nou twòp. Èske m t ap danse bò kote w ou pa t ap ban m bal? Mèt Wòch, jamè! Vin pran plezi w.